Se pi gwo salopri ke moun sa ye. Wap gad chechon nèg lakay li, nèg la mouri epi kounya wap di m fè silans, m fè silans nan kisa? Gen lajistis, si lajistis tap mache m tap fè silans. Mwen pa gen jistis. Ou wè m di madanm nan renmen m, m di madanm nan met bagay ou nan mouda ou, mete kòb la deyò pase pa vin di m tou ke nou pat gentan fè ti kòb. Ou konprann? Nou te gentan ba vòlò tankou jan tout lòt moun vòlò. Men nou fè ti kòb nou kanmenm, gen ti kòb ki sere, nan ti kòb ki sere ya kòmanse manje moun chak mwa touye youn pou mwen silvouplè madam ou te timoun pou prezidan de la repiblik pou pa genyen yon bon zouti anndan lakay ou chak grenn bal yo menm jan avèk nèg irak yo. Kapab beton mu antre. Donk sa nous apprendra prochen prezidan de la repiblik la pou l konn kijan pou l vini pou l pa pè ankenn rnddh pou l pa pè ankenn kalanbè anndan peyi a ke pandan moun ap mouri epi yap fè de rapò salopri timoun ap mouri fanm ap vyole. Fanm ap moura anndan vant yo a ti moun anndan vant yo e malere ki te chany malere ki te mekanisyen sa ki pat menm gentan rive enjenyè men ki te bòs mason e nèg sa yo ki gwo chèf anndan peyi se yo ki izo se yo ki entèl se nèg sa yo donk nèg sa yo ankò yo pa yo tiye moun parèy yo yo pa tiye yo pa tiye moun ou konprann yo tiye moun. Pale pou mwen kesyon Spinoza nan sans kòm si m ta di w ran sosyal. Sa vle di ke moun ki nan kamyonèt, kamyonèt la e li kouri. Moun k ap pase sou moto a ki pa gen mwayen pou l pase nan blende a, se li k mouri. Moun ki bay kòb pou l pran avyon, menm si kounye a nou wè avyon ti jan danjrere sa arive ke gen y a ke gen des aksidan davyon pa tou dan lemond e pè a a moun tout moun ki te mouri. Ti avion la ki se zanmi nou. Donk se moun sa ki mouri. Se moun ki paka pran avion, se moun ki paka peye 500 dola bato, se moun sa yo ki pran bal. Donk se frè yo, se sè yo. Se frè yo byen tou, menm lè yo gen mwayen. Se frè yo byen tou, se lame ayisyen li. Men, si yo te fè yon aksyon, pa egzanp, kòm m toujou di bato a, si m te moun ki gen kòb anndan peyi a, m ta konprann. M ta konprann wi sa yo vle fè a. M ta di ah nèg yo pase mizè, lè yo ka jistifye ke se gran nèg ki fè yap pase mizè, se ki petèt ta kapab fo, men si yo fout bal lan mouda 2 twa nèg ki gen lajan lan peyi a kap bloke peyi a, hey! M pap baw manti, m tap di ah gon lòt vizyon wi la, gon lòt pawòl kap pale e gen lòt bezwen. M gade m wè pòv kap mouri, men m gade m wè moun la plenn kap kouri a ti a ti bout sak ki gen 3 ti rad pèpè ladann oubyen 3 ti chemiz adidas oubyen ti bagay ki

Ou konn met bal nan mouda yo. Mwen tout otan n pa fè sa nap pran pòz touye moun sa abi nap fè site solèy malere kap mouri laplèn malere malerèz kap mouri matisan malere malerèz kap mouri moun ki bay bal yo moun ki bay zam yo moun ki moun ki fè bon bon movèz jesyon de leta ou men menm ou ti jabode l yon lòt jan men nèg ki genyen kap batay pou yon zòn. On nèg ki gen kap batay tankou m tande nèg yo site non plizyè nèg ki te nan leta, plizyè nèg ki te depite e donk li menm menm sa deranje l pa li tankou André Michel ki di ke gen 10 milat ki bat li e kote l ale a e kote milat kote l ale a e kote grenn nèg ale menm lè w son menm lè w son nèg nwa se milat ou ye wi e sa e konsa ayisyen an nou menm lè w rive nan otèl sa ale a e kote grenn nèg ale. Dayè ou depanse 2 mil dola ameriken pa baton pou yo te fout ou ankò, yon peyi mal konsa gen tout pwoblèm sa epi pou ou menm ki tap di moun tout sa epi wal depanse 2 mil dola ameriken epi pèp la nan kaka toujou, m pa nan kaka konsa men menm mwen di nou sa mwen mwen mwen pa vle. ke nèg ap sèvi a la mort de Jovenel Moïse pou entèsede moun ke ou pa gen prèv lan moun. Men wè sa m di w la, men mwen pale de sa m konnen, m ka joure, m ka di bay men tankou lè m te di se pou nèg yo lè sa m fè kontra Jovenel an 2018 monte yon radyo, mwen ipoteke lavi ekonomik mwen, m ipoteke lavi politik mwen. Epi kounya vi pitit mwen, vi madanm mwen anje pou ou repi lèm kanpe m fè yon deklarasyon m di nèg yo ap fè 10 milyon dola ameriken pa mwa nan kouran ke nèg sa yo te mouri pou yo te fizye yo donk nèg sa yo pral fizye m menm lèm fèl m pa fèl pou tèt mwen paske m pa nan kouran. M pa nan vann gou an. Si m te nan vann gou an, yon nèg te ka di, M fè l pou tèt mwen, men m pa nan vann gou an. Ni m pa pwojte dezan, twazan pita pou m vann gou an. Non. Se pa metye mwen, m pa konnen l. M pa di ke demen maten, dizan pita, si m jwenn yon opòtinite, m pa konnen l, m se yon komèsan, m se yon antreprenè. Men m pa rete, m pa gen, m pa gen okenn objektif sou sa. Men lè m fè yon deklarasyon konsa, le prezidan de la Repiblik ki è un ami, Aurais dû m'appeler pour me dire hello, voilà on a compris que bay wa que nous allons prendre les mesures qui s'imposent, nou pral fè peyi a benefisye de certaines choses epi pou n fè wout la ansanm. Bon pa ka pran aprè 2 semèn nou pran ni lèvò, ni nèg m te di talè a, ni Echann, tout nèg sa yo ki t ap bay kou ou monte an fas avè yo nan menm avyon avè w, yo dòmi nan menm otèl avè w. Misye pa t gen konpòtman òm deta.

Goumen prezidan jovenel moïse pa fè menm yon kout mitrayèt sou nèg yo men menm mwen di w ankò edo zenith de mon etat yon nèg antre andan lakay mwen la map flanbe bouda tout nèg ki lakay mwen wè sekirite yo konn sa m di yo sa ranje kò nou pou nou tire avèm akoste kò nou pou nou tire avèm. Mete nou konn lakou a nèg yo pa konn lakou a ranje kò nou anlè ranje kò nou anba pase map flanbe bounda tout sak pase devanm pase map met fanmim sou kote mwen map foure kote poum foure yo map pranm li deyò a poum renmen li jan poum pran li map wonfle bouda m pa di yo pap pranm non men pandan se tan map gentan rele baz mwen pou bare deyò alon prezidan de la repiblik wap mouri ou pa gen menm nèg ki boulon kawotchou pou anpeche nèg yo pase. M gen enpresyon.

Bon ou di moun yo la wap gade moun yo epi wap moute wap desann enposib pa sanble ke gen dil ki fèt avèw ou pa konprann pousa wap denonse yo yon moun ou gon afinite avèl bon mwen denonse yo Chak yon nèg pran mikro pou radote nan dyòl ou nem menm salopri sa yo te konn ap radote kontinye radote komsi Jovenel son chyen ki mouri an tonnè krazem m fè m k gade tansyon tansyon m ap monte e yo gen dwa wè m mouri pou bagay sa kòmè pou li. Jovenel senatè Jovenel tap reflechi ak Jovenel tap reflechi ak petitès. Gen fè twit la? Pa gen fè twit la non. Paske w pa ka prezidan, w pa ka prezidan pou mouri tankou yon chyen ki pa gen mèt.

Ou wè si peyi a pa an kriz nap fè emisyon gen de pawòl nou pap ka di la nou som an gè pa gen tribinal fèmen nèg yo fèmen tribinal kote yo manje yo fè lòt teknik yo pou yo manje pi byen pi rapid pi ganstè donk ryen anyen pap mache andan peyi a donk e jan w sot di la. Jovenel de regrete memwa ou jodia fel di mwa podiab li tap lakay li kounya li ta ka jakmel la li ta ka vire nan peyi a flannen ou konprann li pa reta sou son mòd li fè li bat do ou sòt sou bagay la ke men mwen dakò jovenel se ton kokorat nan sans sa paske yon nèg pakab antre lakay ou kot madanm ou ye pitit ou ap domi ou pa proteje yo madanm ou. Pitit ou? Bon, e pa se moun ki ap admire m e Jovenel te vin touye? Yo pa vin touye ni Martine ni 2 timoun yo? Yo ap touye. Mesye yo te vin touye fanmi an. Yo ap touye. Tout moun mouri. Sa vle di Jovenel. Alò kounye an la, ou imajine w ke pitit mwen, yon nèg antre lakay mwen, kote m gen madanm mwen, kote m gen pitit mwen, kote m gen manman ki aje, e domisil, domisil mwen, epi pou montre pou ke moun wap soti alèz a 25.